Mesye dam bonsoir pou nou tout e bonjou egalman tou depan de ki kote nou ye nou trè kontan avèk nou jodi a pou prezantasyon yon lòt epizòd yon epizòd lan e toujou nan kadr travay de sansibilizasyon travay de mobilizasyon ke nap fè e pou nou jwenn ebyen e sansibilite tout ayisyen e ki wè peyi a fin depafini, ki wè peyi a fin deperi nan men nou, donk se rezon dèt e tout epizòd sa yo ke wap swiv e avèk mwen menm. Alò nap toujou di ou like, subscribe and follow me on YouTube or Facebook at Takotak Podcast. Jodi a nou oblije rete nan aktyalite a, aktyalite ki gen rapò avèk tranbleman de tè a ki sot pase la ebyen e wikenn dènye pa vre? wikenn e ki sot pase la ki te pratikman 14 dawout ane sa yon tranbleman de tè ki ankò Yon grann pati nan peyi a mete nou ajenou fas a responsabilite nou ke nou pa pran. Alò, jodi ankò s avèk konstènasyon, s avèk kè sere, s avèk lapenn nan kè nou ke n ap konstate dega sa yo e nou di ankò, yon fwa de plis, Bagay la rive nan moman ebyen nou pa kapab rete bra kwaze ankò si senp si se sa sinon nou tout nan peyi a nou pral disparèt e peyi a tou pral disparèt e an reyalite se poutèt sa tou konplo nasyonal entènasyonal la se nan sans sa l fèt tou Kote ou jwenn jenès yon peyi ki se fiti peyi a, ki vin rive nan moman avèk sistèm edikasyon an, e jan estrikti peyi a de fason rabougri, jenès la pa wè espwa, li pa wè devan, li pa wè dèyè, li pa wè agoch, li pa wè adwat, li pa wè nan sid, li pa wè nan nò. Donk se rezon sa ki fè w wè tout moun. ap chache demake yo de peyi a paske nou vin rive nan yon moman se vre nou pa wè solisyon, se vre nou pa wè klè, nou vin pa kwè nan peyi ankò e se jisteman se de kesyon ki reyalize o ho nivo enben pou vin fè nou ap viv reyalite sa kòm tèl. Alò se. Jodi a nou preske speechless, nou preske pa jwenn mo pou n di lè n ap gade sa ki pase nan wikenn nan e sitou n ap gade lantè otorite an plas yo aprè 3 jou kanmenm, 3 jou pou rive mete yon strikti de kowòdinasyon sou pye. Aprè eksperyans 12 janvye 2010 nou te fè k te sipoze enspire nou, ta fè nou sipoze tire leson de kantite moun nou te pèdi, chif yo bay 200 a 300 mil moun, e ankò plis nou sitiye nan yon zòn ki ekspoze a tranbleman de tè, ki toujou gen de plak tektonik Gen de fay ki ap toujou chèche pou libere tèt yo anba tè a. Donk, nou mèt fè sa nou vle, Ayiti ap toujou fè fas a tranbleman de tè. Nou sitiye nan yon zòn, ou mèt te depi w nan zòn Oseyan Atlantik, depi w nan zòn Mer des Caraïbes, depi w nan zòn Oseyan Endyen, depi se pèp ki abite la, y ap fè fas a katastwòf natirèl, y ap fè fas patikilyèman a siklòn. Donk kounye a vin rive nan moman an, siklòn nan son pwoblèm se yonn, men pèp yo ki pap chita k ap reflechi onon de satan oubyen nan Bondye, yo fèt pou mete entelijans yo sou tab la pou defini de estrateji, pou defini de plan. ki pou pèmèt yo fè fas kare, ki pou pèmèt yo kontoune, ki pou pèmèt ke yo mete katastwòf natirèl yo nan wòl yo. Gen de, gen anpil moun ki vwayaje, gen moun tou petèt k ap swiv tak o tak la, e ki konnen e peyi Kanada, ki konnen la chute de Niagara, ki konnen Yves Saint Laurent, Pa vre? Le fleuve Saint Laurent ki kon ki wè ke ki pase anndan Kanada e entelijans Kanadyen yo, edikasyon Kanadisyen, Kanadyen yo resevwa, yo met entelijans yo ansanm, yo di yo pap kite fleuve sa a chak pou fleuve sa pase pou l ap detwi Kanadyen. Men yo fè yo konstwi, yo mete flèv la nan wòl yo, yo bay kote pou l pase. E tout moun, lè w al Kanada, ou evite, ou vizite flèv Sen Loran, men ou wa etone pou w di, bon, nou menm an Ayiti, nou toujou gen de fwa nou di, woy, ou kwè se vre, kwè se vre non. Moun sa yo, se de moun ki, yo gen Bondye lakay yo tou, yo menm. Men, espas kote y ap viv la, yo pa tann se Bondye, ni yo pa di tout bagay se Bondye ki pou vin fè yo pou yo. Pandan y ap pale de Bondye a, men yo menm tou, yo gon kilti yo de jisteman prann responsablite yo nan espas la, paske si yo pa pran l, li pran gon moman ki pral rive, se espas la ki pral pran l fas a yo. E se jisteman sa n ap viv ann Ayiti. Lefètke nou pa pran responsablite, lefètke sa n gen pou n fè nou pa fè yo, enben tout bagay vin ap kouvri nou. Gen an nou pran, gen an nou k fon seri de refleksyon se bagay terib. Gen nan moun ki di tranbleman de tè ki pase le le 14 out ki sot pase yo la donk se e kesyon bwa kayiman, gen ki di se kwè peyi a son peyi ki son bagay peyi ap peye tèlman evènman ap an kaskad ap ap de vire son plak tounant Evenman nap viv evenman men nap viv evenman yo tou men an menm tan tou fò nou poze tèt nou kesyon tou e menm evenman sa yo pase nan lòt peyi tou e lòt peyi sa yo devenn yo devenn tou lòt peyi sa yo te fè bwa kayiman lakay yo lòt peyi sa yo an nou poze tèt nou yon kesyon non yo menm e nan jèn yap mache tout lajounen se tou de blan mare tèt monte nan mòn se sa yap fè tout lajounen non Sitwayen sa yo, peyi sa yo, se vre gen de moun e ki rete avèk kwayans yo, kwayans espirityèl yo, men tou yo konnen se sitwayen nan zòn kote yo ye a, fòk yo kreye richès, fòk yo mete fè de mizanplas pou kontwole fenomèn natirèl k ap vin anvayi sosyete yo, yo gen de lidè, sitwayen nan peyi sa yo, Yo jisteman nan kad fason sosyete a li menm li òganize, demokrasi oubyen m pa konnen eta de dwa, nan jan y ap pale. Men moun sa yo, yo genyen de swa gen de fwa demokrasi pa yo a yo pale de eleksyon e kòmsi pou moun al vote de moun ke w fè konfyans, de moun ou konnen ki gen yon bon palmarès, de moun ke w konnen ki pa kowonpi, de moun ou konnen tou ki ka gade lè gran konplotè, lè gran krizè entènasyonal gade yo nan je pou di ke non, nou gen yon plan pou peyi nou e fòk nou egzekite plan an, nou pa gen pwoblèm pou ou menm pou nou kolabore. Men nap kolabore tou nan respè e sesi tou nan kolaborasyon ke nou genyen an fò aksepte ke espas sa se pou mwen li ye, se pa ou k pou banm dikte sa poum fè ladan, men e mwen k konprann espas mwen. A, fòk nou gen de moun nap e lè nap pale de eleksyon kounya son lòt deba nou gen pou nou fè e pou nou gade pèp a jeneral la, pèp ayisyen an jeneral responsablite poul pran nan moun ke lap voye reprezante yo. Eske nati responsablite sa pou n ap gade eske tout bon vre responsablite sa eske nou pran l vrèman de fason objektiv. Men kòm se pa la nou ye jodi a, n ap pale de aprè eksperyans nou te fè an 2010 e se sèl lè zenbesil ki n chanj pa dayè. Paske lè w gen se pa se pa grav non si w gen malè ki rive w. Se pa grav. Se pa grav non pou w fè dè zerè nan lavi. Menm etan se se demere dan sèt erè. Se la le pwoblèm. Se la ke le ba blès. Se lè w kontinye ap patoje. Nan labou a, se lè sa l pwoblèm. Se lè sa w ou pran yon premye kou, ou pran yon dezyèm, ou pran yon twazyèm, epi ou pa ka chita pou w fè yon refleksyon pou w di mwen non, a m aprann wi de sa k pase a, m tire leson wi de sa k pase la, ban m defini yon lòt altènativ. 2010 la te sipoze yon mwayen kote nou te aprann Li erè nou pou nou te gade depi 1804 nou pa janm ka mete yon leta an plas, yon leta ki ranmase karaktè l pou rive fè ebyen peyi a li menm kanpe debou ap gade lòt pèp nan je, nou plis rete yon pèp avèk estim de swa nou kap depafini de jou an jou, nan chak ti bagay ki rive nou nap tann kwi nou pou lòt moun vin ride nou. Ou imajine w yon tranbleman de tè pase, mwen di w ke leta ayisyen se 3 jou l tann pou l rive mete yon structure de coordination ki pou pèmèt èd al jwenn moun yo, pa vre, nan zòn kote tranbleman de tè a te plis afekte. E ankò, nou konnen peyi a pratikman se yon peyi riral ke l ye, sa di gen plis seksyon kominal ke grann vil. E chif yo nou wè kap soti nan grann vil yo? Èd ke yap pale yo la, bon se de èd sètènman ki pral nan grann vil yo, bon e lè seksyon kominal? Donk se menm e lide Desalin nan. E moun papa yo an Afrik ki te goumen pou nou yo pap jwenn anyen? Yo pap jwenn anyen? Donk, jodi a nou viktim ankò. Yon katastwòf. Men èske se katastwòf la pou nou ba l responsab? Oubyen se nou menm ki pa pran responsablite nou, ki pa devlope dot altènativ pou nou mete tranbleman de tè a nan wòl yo? Paske gen de moun tou. Gen de peyi ki gen gen gwo tranbleman de tè kap ki pase lakay yo. Men ou ka tande on petèt on on 2 moun, bon gen de fwa ou tande 10 moun mouri. Men an Ayiti 2010 se 2 a 300 mil moun ki te mouri. Men youn ki pase l ankò, bon chif yo la yo yo bay 1500 moun pou lenstan, bilan parsyèl. Men kòm chif yo tou k ap sòti se nan grann vil yo y ap sòti epoutan nan zòn le gran sid se tout zòn pwovens yo, zòn seksyon yo riral yo, seksyon kominal yo yo plis frape toujou ke yon seri de grann vil. Donk nou pa te aprann de 2010 pou nou te mete de estrikti an plas ki pou te pèmèt nou te gen kapasite pou nou entèveni rapidman lè yon sitiyasyon konsa te prezante. Paske, an reyalite, nou vin tounen yon pèp ke zòrèy nou pi long pase tèt nou. Paske, moun ki, ankò nou t ap pale dènyèman nan dènyè epizòd nou te pale a, nou di ke bon, nou vin yon pèp e kòmsi ki san sans kritik, nou pa gen ankenn kesyonman nou fè, nou vin tounen yon pèp sipèstisye, tout afè nou swa nou lage l nan men satan oubyen lage l Yo bay responsablite a nan men Satan men responsablite a nan men Bondye e tout sa se yon sa fè pati jan m toujou ap di de konplo ki fèt pou fè nou ap reflechi e andeyò de reyalite nou pou fè de pye nou ret anlè epi nou pa ateri epi n ap gade lòt pèp ki ap avanse. Nou te dwe gen enspirasyon apati de 2000 tranbleman de tè 2010 la. Nou te sipoze Gen de miz an plas pou nou fè pou nou te di ke si genyen yon sitiyasyon konsa ki repwodui, ebyen ki te genyen de depo, ki te de depo kote gen de pwodui kote yo sere, gen de materyèl ki dwe la spesyalman pou sa paske ankò n ap di nou nan yon zòn kote ke ap toujou gen tranbleman de tè. An reyalite, Li pale de fay ki pase la, men gon lòt fay ki an mouvman, fay Septentrional la, an pasan pa Latòti, sòti Latòti, pase Okap, nan Nò peyi a tonbe Santiago. Fay sa a an mouvman toujou. Sa vle di ke nou pa konnen piske sismoloji a pa ka bay tranbleman de tè a ki lè, ki jou Ke l ap pase. Men l di nou. Atansyon! Gen yon malè k ap rive nou la a, prepare nou pou sa. Fòk ta genyen, onivo enstitisyonèl, fòk Leta ta mete de kanpay dedikasyon, de kanpay de sansibilizasyon, de kanpay denfòmasyon pou enfòme moun yo ki atitid pou nou genyen. Men la tou, pafwa w, pou n rive nan nivo sa a, nivo de konsyans lan, fò l rive nan yon nivo tèl, paske fòk nou genyen yon Leta tou, nan pwojè de sosyete ke l genyen, fò l gen yon pwojè pou, pwojè de lojman. E tou, fò l genyen yon ansanm de prensip, yon ansanm de regleman ki mete an plas pou la konstriksyon, pou moun k ap konstwi. Nou pa ka ap konstwi, men chak tout sa nou konstwi se pou pou nou detwi tèt nou. Nou vin tounen de sovaj, nou vin tounen de brital. Paske ke nou vin tounen de anachik, paske anachist padon, paske tout sa nou fè se pou detwi tèt nou. Kouman yon moun ka fè leve, fò w chèche lajan pou konstwi yon kote pou rete, kote pou rete a ta sipoze gen pou wè avèk trankilite despri, Ta sipoze pou w viv, pou w dòmi, pou w leve byen, alò ke ou konstwi l pandan trè klèman ou konnen ke gen yon lòt bagay ka pral jan l pral vini an, men menm sa w konstwi a se li k pral detwi yo. Fòk nou kòmanse reflechi kòm pèp. Nan tout peyi, lè ou pral konstwi, sètènman gen sa yo rele de kòd de konstriksyon, Genyen o nivo anviwònmantal, genyen de prensip, de regleman ki dwe antre an liy de kont e ankò plis lè w pral konstwi tou fò w genyen de pèmi ke w pran e pèmi sa a lè w fin pran pèmi an fò w pran fò w pote yon pwojè, fò w pote bay plan bay leta ki sanse reskonsab. Pou l di w ok, ou ka konstwi kote sa. Paske gen de kote ou bay konstwi. E sitou ankò nou konnen nan peyi Dayiti gen de kote yon moun ale achte yon moso tè li menm li konstwi afè l nenpòt ki jan. Bon ki jan ou ka fè konstwi yon kote ou pa kite espas pou si genyen yon bagay k ap pase la menm ou menm ou ka jwenn kote pou w kouri ou ka jwenn yon kote pou w pase. Bon kouman nou pa fè menm onivo sa a nou pa reflechi. Paske nou vin tounen yon pèp, franchman, m pa konnen, nou vin tounen des moutons égarés, des brebis égarées, se sa nou vin tounen. Le fait que nou pa gen yon leta ki pran responsabilite l, donk tout moun konstwi jan yo vle, kote yo vle, lè yo vle, sans aucun principe, sans aucun norme, enben, n ap peye pou sa. Donk moun kap di se devèn ki tonbe sou nou, se pa la la kestyon. Se dirijan ke nap vote yo. Se moun kap mete nan mete senatè, depite yo ki san konpetans, ki san kapasite, san klèvwayans, san vizyon, san le sans de la planifikasyon. Toutotan nou pa adrese kesyon sa yo, men chak moman ki rive n ap kriye, chak moman ki rive n ap rele anmwe, chak moman ki rive n ap tann kouyi nou, san nou pa gen okenn jèn enben pou moun vin pote sekou ban nou paske nou pa ka pran swen tèt nou. Jodi a la tout moun va fè va e vyen nan peyi a. Pa vre tout moun ap soti tout lot kote sa fè pou ayisyen pran destine l an men se pou chita avek entèl fò chita avek tèl anbasad fò chita avek tèl anvwaye espesyal de tèl peyi paske nou menm nou vin rive yon moman nou nou montre ke nou fè fayit nou montre ke nou enkapab alò kòm a di Che Guevara celui qui n'a pas le courage de se rebeller

Nou pa gen dwa ap kriye. E anpil nan nou nap tann yon lidè ki pou vin non. Paske janm di w lòt la di afè de liberatè sa pa egziste se nou menm pèp la ki dwa ki dwe òganize nou pou nou libere tèt nou e tout otan nou poko rive nan nivo sa dayè bon nou wè ke moun nou gen ki alatèt leta yo sa fè yon bon bout tan Se pa zafè peyi dayiti yap regle, se pa afè pa nou yap regle. Yo agle afè pa yo, afè zanmi yo, afè fanmiy yo, afè moun nan lòt peyi pou vin pratikman foure men nan tout sa nou genyen pou n ta ka jere, pou n ta ka ba tèt nou sèvis, pou n te ka ba tèt nou swen. Yo ede letranje vin fouye yo, ede letranje vin pran yo. Donk jan de moun sa yo ke nou. ap lè w wè gen de moman aktivite y ap pale nou de eleksyon e an jeneral nou wè lè gen eleksyon ann Ayiti nèg ki pi vakabon an nèg ki pi kòwonpi a pi gwo detraktè a pi gwo trèt la n ap wè enben moun ki genyen gwo kapasite nan men yo e ki pran ki fè dappiyanp sou peyi a ki gen rimòt kontwòl la nan men yo. A nou wè se moun sa yo, or yo fè tout sa yo konnen pou mete moun sa yo a la tèt peyi a. E si nou pa reflechi pou nou revolte kontr sitiyasyon sa. Jodi a la nap kriye, jodi a la moun ap rele anmwe, jodi a la moun ap dòmi anba tant plastik. Jodi a la nou gon leta k pa ka entèveni otomatikman dan menm jou a ipso facto. Pou pote soutyen bay popilasyon lakay li nou pa gen yon leta ki gen kapasite sa. Malgre movèz eksperyans nou fè deja, pa gen okenn leson ki tire pou nou adrese sitiyasyon sa lè yo refrape nou ankò. Donk se entelijans nou pou nou mete de kote. Se strikti pou nou mete an plas. Se tèt nou pou n òganize. Se pa madichon peyi a genyen. Se pa satan ki mete nou la, ni se pa Bondye ki mete nou la. Men se nou k mete tèt nou la. E pa gon peyi ki egziste sou latè ke se Bondye k retire l nan sa l ye a. Se li k retire tèt li nan sa. E nap fini pou n di pèp ayisyen fòk nou kòmanse seryezman reflechi wi. E ou menm sitou kap viv nan peyi a ki lè gen eleksyon ki pral vote ou kap pran mil goud la wi. Men konnen moun ki baw mil goud la son vakabon li ye e pa li ou pral mete pou al dirije w paske lèl pral dirije w mil goud kel te baw la se dèyè l li prale pou tèt pal ou pap jwenn anyen ankò. N ap di nou tout mèsi ki t ap swiv epizòd sa a. Toujou n ap di w subscribe and like epi follow me on YouTube or Facebook at Takotak Podcast. Ici SF.